ki ap fè tèt li pase pou Jonas Amazan, ki ap mande moun kòb pou li òganize vwayaj pou yo oubyen vann yo biyè davyon, vann yo viza pou ke yo kapab vini Brezil. Ann eseye tande ansanm mesaj vokal sa ke sitwayen sa te voye bay yon kliyan, e yon kliyan ki konnen m, ki konn vwa m ase byen, te fè mesaj la rive jwenn m paske l di m, Jonas, mwen deja wè ke moun sa, se pa ou menm ki ap pale. Ann tande ansanm. Madam Zan bonswa. Bonswa. Se Mesye Jonas Amazon. Se yon ajans depi San Paolo. Ke m gen ajans nan vil Palana tou. Mesye Pato Blanco. Se Mesye Jeff ki mete m an kontak ansanm avèk ou. Pou de ap fè yon vwayaj. Sa fè m kite mesaj la pou depi koulye a. M kwè ke nan lè w ka an ling lan. M ka pa disponib. Ak tout enfòmasyon yo. Nou gen yon vòl k ap fèt. 20 fevriye ak viza plake 2000 dola ameriken. Apre sa gen 3 vòl pou mwad mas, viza plake. Gen 2 vòl pou mwad avri, viza plake. Gen yon vòl ki se 20 me san viza ki se 2500 dola. Moun nan te gen paspo nan men sèlman li prale. Imedyatman. Ti foula li menm Fòk li gen yon ekstrè dachiv ki legalize pakè Ministè la Jistis, Minis Afè Etranjè. Yon kat jidisyè dcpj. Si li pa genyen l, m ap voye w fè yo. Nan lèt m ap rekòmande ba ou depi Brezil la pou m voye ba w sou imèl ou Ayiti an, m pral voye w nan Egzagòn nan, y ap pran sa an chaj pou ou. Epi, w ap jwenn viza sou 22 jou. Men pa davans, pou viza, se mil dola meriken li ye. Pou viza. Pou biyè a, e mil dola meriken li ye, fè de mil dola. Si tout fwa, ou gen tout kòb la ansanm, w ap voye tout de mil dola a vini. Si w met kòb la ansanm tou, w ap voye mil dola, epi lè pou tike a, w ap bay, w ap bay lòt mil dola. Ou dakò avèk mwen? Sa di ke, donk, ou ka rete mesaj la pou la pita ou konekte m, m okipe. Ka pa ka pa la avè w, men depi ou tande mesaj la, m kwè ke. wap ka konprann sa m di w la. Sa di ke pou w te fè pwosesis pou w te jwenn viza nan OIN, sa te ka dire w 9 mwa anviwon, e l t ap, ou t ap pran yon randevou pou 500 dola ameriken, epi ou t ap al peye viza a labank pou 60 dola ameriken. Men la li menm, wap bay 1000 dola, wap jwenn viza imedya. Imedya nan 22 jou. Dakò? Men pa gen pwoblèm. N ap pwofite di yon gran mèsi a 2 kliyan ki resevwa mesaj 2 sitwayen sa e ki fè mesaj yo rive jwenn nou ki kapab fè ke nou konnen ke gon moun ki ap fè kou sa. M pa konnen si gen lòt moun ki ap fè l tou, men jiska prezan nou rive jwenn enfòmasyon de moun sa e erezman nou idantifye kiyès li ye. Avan m rive sou moun sa ki fè kou sa gen yon enfòmasyon ki vrèman enpòtan. Mwen se Jonas Amazan, responsab NTC Viagence. Nou gen biwo nou sèlman nan lakou São Paulo nan zòn Liberdade. Nimewo telefòn pou yon moun rele nan biwo a se plis 55 11 32 07 89 60. Nimewo telefòn pou yon moun ekri nou sou WhatsApp se plis 55 11 99 238 69 22. E anpil moun genyen nimewo telefòn pèsonèl mwen tou ke m itilize pou biznis lan pafwa ki fini pa 95 29. Nenpòt lòt nimewo telefòn pou apèl dirèk oubyen pou WhatsApp ke yon moun pase ba ou li pa nimewo MPC Viagence. Dezyèmman, paj Facebook Jonas Amazan oubyen paj Facebook MTC Viagents yo genyen foto m sou yo. Mesye sa a, li kreye yon paj Facebook, li sèlman mete de foto avyon Azul sou li pou li ka fè tèt li pase pou Jonas Amazan ki òganize plizyè vwayaj an de Ayiti a Brezil avèk Azul. Fè anpil pridans lè ke nou ap fè yon tranzaksyon sou entènèt avèk yon moun ke nou kwaze sou Facebook oubyen sou nenpòt rezo sosyal ke nou ta al kwaze moun sa. Rasire w ke lè moun nan w ap fè yon tranzaksyon avè l, si l ap pase w yon kontan bank, kontan bank lan sou non l oubyen sou non antrepriz ke li di w li reprezante an.

Nou gen patenarya avèk plizyè moun sou mache an ki gendwa achte sèvis nan men nou revann bay kliyan pa yo. Men yo revann kliyan sa yo kòm pa kòm NKCV agents, kòm yo menm ki ap vann yon sèvis ke yo genyen e ke nou menm nou se kòm founisè pou yo. Fè anpil atansyon mezanmi paske gen anpil moun olye yo itilize entèlijans yo pou yo fè yon bagay ki ap itil sosyete an e petèt tire yon pwofi de sa, yo pito eseye itilize entèlijans sa pou yo wè si yo kapab de kou fè yon kou, pran yon kòb nan men kèlke moun apre sa sove sou mache. Erezman, zanmi ki te pase mesaj sa yo ban mwen an, yo te tou pase m tou nimewo telefòn ki t ap voye mesaj sa yo. Lè ke mwen eseye al gade nimewo sa sou ki non li anrejistre, malerezman li anrejistre sou non yon moun ki, yon moun ki apèn vin Brezil. Misye Clairvoix, e mwen ekri l, malerezman li pa chwazi reponn mwen, se sou non sa ke m wè nimewo sa anrejistre. E, frè pa m, si w pèmèt mwen rele w konsa, m gen yon konsèy pou ou. Ou rantre Brezil 7 desanm. Pa twò lontan. Sa fè sèlman 2 mwa e anviwon yon semèn nou kapab di depi Ko rantre Brezil. Se tan pou Ko ta ap aprann pòtigè, aprann konnen peyi an, aprann konnen sistèm peyi an, pou kòmanse oryante'w nan peyi an wè kisa Ko kapab fè. Mwen pa kwè ke se moman pou ke w tap eseye fè kou sou non yon moun pou pran kòb nan men moun m pa konn ak ki objektif. Men m pa kwè moman an se sa. Si tout fwa ou ta kòmanse oryante w, ou ta wè ke se yon ajans de vwayaj ke w ta vle monte, ou kapab monte l, men fè l sou non w paske w gen yon non. E ou gen yon non, erezman mwen wè ke w deja gon CPS Brezil, paske mwen jwenn tout enfòmasyon sa yo, alèd de nimewo telefòn nan, non w, adrès ou, CPF ou, non manman w, tout enfòmasyon sa yo la. Paske pa bliye, ou nan yon gran peyi, kote gen anpil teknoloji. Si ke w ap itilize resous teknolojik yo pou fè yon kou, m ba w garanti, ou kite anpil anpil tras. Paske si pa gen mwayen pou gen yon nimewo telefòn ki anrejistre sou non w, sou CPF ou, pou kache l, enfòmasyon yo yo la pou n al jwenn yo. Rann mwen sèvis lan. Paj Facebook ke ou kreye sou non Jonas Amazan an avèk foto Azul, avyon Azul yo, dezaktive paj sa. Si w vle fonksyone, fonksyone sou non w, ou kapab monte kliyantèl ou san pwoblèm. E map tou presize pou tout moun. Jonas Amazan oubyen MPC Viagens pa vann viza Brezil. Oubyen viza okenn lòt peyi. Nou kapab toujou ede yon kliyan pou li fè yon demand viza pou nenpòt peyi ke l ta vle fè demand nan. Si yon moun Ayiti la vin Brezil, nan moman ke gen randevou, nan moman yo ap resevwa demand, nou kapab ede yon moun nan pwosesis pou l fè demand viza. Nou pa òganize vwayaj ilegal. Nou vann biyè davyon pou nenpòt moun ki ap vwayaje yon kote ke li gen aksè legal pou l vwayaje kote a, swa avèk viza oubyen san viza.

Fè anpil atansyon paske pa bliye entèyèt lan pyeje jodi an. Nenpòt moun kapab kanpe dèyè yon telefòn li ekri li di w li se Jonas Amazan. Si moun nan voye yon mesaj vokal ba ou, nan ka sa w kapab gen yon chans paske si w deja konn tande m, ou kapab petèt konpare vwa yo pou di non, vwa sa a diferan de vwa ke mwen konn tande sou entènèt lan. Men, m ap mande nou pou nou fè anpil, anpil atansyon. Klèvwa yon lòt fwa ankò, pa bliye, malgre m ekri w, ou pa reponn, dezaktive paj Facebook ke ou fè sou non Jonas Amazan. Se sèlman sa ke mwen vle mande w pou kòmanse. Epi pa bliye, si w toutfwa w chwazi fonksyone nan domèn nan, di moun men kijan ou rele e ou kapab fonksyone si ou gen aksè legal pou fonksyone konsa. Men pa al di moun ke ou se Jonas Amazing. Mèsi anpil dèske ou te gade videyo an jiske la. Si ou gade videyo sa, pataje l o maksimòm ke ou kapab paske ka pou kapab evite yon moun pran nan yon pyèj ke kèk moun mal entansyone ap prepare pou yo paske nou konnen lajan pa fèt fasil. Lè yon moun pèdi de, twa, kat sen yon dola ameriken nan men yon sitwayen mal entansyone, sa pap fè l byen e m pa kwè sa ap fè okenn lòt moun byen malgre se pa kòb pa yo paske nou konnen kòman kòb pa fèt fasil e nou pa ta renmen pou ke yon moun pèdi kòb sa. Pataje videyo an e bay de moun ke w konnen konsèy pou yo pran anpil pridans sou entènèt lan. Paske nou konnen entènèt lan pyeje, anpil moun itilize entèlijans yo pou yo fè kou, yo itilize entèlijans yo pou yo pran sa k pa pou yo, yo itilize entèlijans yo pou yo fè, pou yo fonksyone yon fason yo pa t dwe fonksyone, olye yo itilize l pou yo ofri yon sèvis a piblik lan e touche pou sèvis sa ke y ap ofri a.